Lè m te fèt t ap vin avèk mwen ti pinyòl mayas la e tout kafou m te konn pral jwe pwogram kafou pandan ke m al jwe pwogram nan yo fè m peye pwogram nan wè jan m di w la ke ou pral jwe pwogram yo fè w peye pwogram nan sa se yon desepsyon ke l ye omwen yo te ka ba w ti kredi sa antanke yon atis non w sou flayèz non m sou kat. Nèg la fèm peye pou grab. E pa yon sèl moun non, majorite moun. Depim pral jwe yon kote nèg yo di atis la fòw peye kat la wi, yo fèm peye kat la pandan kem pral jwe, m pral bay plezi pou yo. E yo kou ta peyem, mwen menm yo fèm peye pwogram lan. M chonje gon nèg ki envitem nan pwogram, misye mete nonm nan pwogram lan, epi tou li mete nonm nan sou kat la. Epi tou misye banm afè de 10 kat poum vann. Lè misye banm 10 kat poum vann nan misye di zanmim depi ou vann 10 kat la ou pap peye pwogram lan men depi ou pa vann 10 kat la avèn wap peye pwogram lan m chonje m fè efò m vann 3 kat ann di ke lè sa potko twò gen ti pinyòl ann di ke lè mal di yon zanmi konsa men tèl pwogram pou ale ladann yo pral gade ti pinyòl kisa moun nan konnen l pral gade nan ti pinyòl ti pinyòl poko gen non. Ti pignol poko anyen m vann 3 kat m pa janm bliye sa lèm rive nan baryè a 3 moun yo antre misye kenbem devan baryè a pa misye non nèg ki nan baryè a misye di banm e zanmim banm kat ou non m di baz se mwen k sou sou flyers la wi menn se mwen k nan bay kat yo wi menn se mwen se mwen k atis envite a mwen k rele ti pignol la misye di sa wap di a m boo konnenl non menn m di misye rele patnè a pou mwen anndan. Lè misye bat li rele patnè a patnè a di yo zanmi m te pale avèw deja devan pil moun devan pil moun kòmsi ki deyò a misye di sa misye di m te m te pale avèw deja ebyen m te di w konsa ke m baw 10 kat pou vann depi w pa ka vann 10 kat la w pa rantre nan pwogram nan sa son imilyasyon lè 3 medam m te vin ansanm avè yo yon dan lè yo pa janm wè m kòmsi nan sans. antre men yo menm yo panse kòmsi se atis mwen ye yo metem yon kote pou yo pa wèm se atis mwen ye lè yo resi soti deyò a m pa janm bliye bagay sa yo di apa m pa antre ya lè yo di m pa antre yo di m pa konprann non atis sa ou envite nou nan pwogram lan epi tou pa antre bagay sa yo m wont kòmsi pou m ta di ke m pa peye pwogram lan nèg la di pou m peye pwogram lan medam yo di. Ou mèt alèz avè nou men. Alèz avè nou di n sak fè w pa antre nan pwogram lan. Pil moun yo deyò a yo di bon misye pa peye pwogram lan kòman l ta al fè antre la menm. M chonje medam yo mete yo chak mete yon ti kòb. Kat la te 7 dola men alepòk 7 dola e m tèt te di w se nenpòt 7 mil dola l te ye pou mwen paske lontan 7 dola Li te difisil pou mwen. Tankou si m di nou ke de kindègadenn a la filo m poko janm konnen nan vi m m al lekòl avèk senk dola. M poko janm al lekòl avèk senk dola. Tankou konn yon elèv pral a senk dola. Tout lè m ap fè filo 2012 oubyen 2013, m toujou pral lekòl a yon dola. E si w wè m pran machin, si w wè m pran machin, m konnen kòm se kèk zanmi kòm si nan sans ki peye machin pou mwen. Men aprè sa se ou pa anndan, file pa anndan, al lekòl. Lè di bagay yo pot ko twò twò bon mwen. Misye fè m bay 5 dola. M antre nan pwogram lan. Lè m resi antre nan pwogram lan tou. Men Bondye toujou avè m nan tout sa m ap fè. Lè yo imilye m nan yon pwogram konsa, nenpòt kote m prale yo imilye m, Bondye toujou ban m fòs. Lè m rive anndan pwogram lan, m kraze pwogram lan. Lèm kraze pwogram lan, se pa vle di m pral vle di kòmsi nan sans lèm kraze pwogram lan lòt pwogram nan ap peye m non, non lèm kraze pwogram lan lè gen lòt pwogram m gentan konnen ke yo la kòmsi yap pran m yo pap peye m yo pap peye m e moto yo pap peye anyen pou mwen tou senpleman map vin jwe fri pou yo bagay konsa l ye pou m al jwe fri pou yo sa on imilyasyon. Men, ann di ke yo fè m peye pwogram pande ke Max envite nou pwogram yo fè m peye l, men Bondye vin beni m tou. A chak lè kòmsi m pral jwe yon pwogram kounye a pande m ti vinyòl. Sa vin fè ke gen yon pakèt komedyen, ou ka wè nèg la, li bon sou entènèt, li bon tout kote, men lè w fè yon pwogram avè l, li pa ka kòmsi bay piblik la plezi. Gen anpil atis ki gen pwoblèm sa. Men fòk ou konnen se menm bagay sa yo pwogram yo te konn al fè m peye pou m jwe yo, se sa ki vin ban mwen motivasyon depi m ap jwe yon pwogram Tignèl tèt ap jwe live li fon fason ke l kraze pwogram lan paske depi m ap jwe yon pwogram m toujou nan konpetisyon m toujou kenbe menm mouvman an paske m toujou nan konpetisyon yon fason ke fòk mwen byen jwe sa vle di ke se konsa. Nou jis pase, nap pale de 2006, 2006 majorite pwogram tout moun ou te konn vin al gade m nan Bèten, Sapoti, Jerizalèm, Astèk, tout pwogram sa yo, sa vle di bagay mwen te nan kè m. Zanmi m mwen peye pwogram mwen, m pa bezwen pral di w ke m peye pwogram mwen. Men sèlman w vin ak gade m, men tou senpleman m peye pwogram lan oubyen m vann ou 5 kat yo oubyen tou tankou lè yo pral fè flyers m al fè l ansanm avè yo fason ke pou m te ka jwe. Nou kòmanse ap fini, nou soti nan 2006, nou pral nan 2007 kounye a. Nan 2007, e, m te, m te lekòl nan Lise Kafou a. Men, m te vin gen yon ide nan tèt mwen, m di, waw, m bezwen pou moun rekonèt mwen. Kisa pou m ta fè pou moun rekonèt mwen? E m son nèg ki fò nan jounal komik anpil, m son nèg ki konn bay jounal, m fò anpil. M pa t, mwen di, oke, m konn sa m pral fè, m ap pran jounal yo, m ap tape yo. Epi tou mal vann nan lekòl. Mal vann flyers yo nan lekòl on dola. Lè sa a te gen bon bras. Paske m ap fè 100 kopi. 100 kopi a, a 100 kopi a m fè l pou 100 goud. Gen kliyan kòmsi nan sans ki fè kopi a pou ou petèt li ka ba w on 15 grenn anplis oubyen on 20 grenn. Lè yo vini yo fè, m fin fè kopi yo, m al mache al vann nan lekòl, al vann nan lekòl, rive nan lekòl al vann, al vann tout lè sa a m nan lise a. M chonje m al vann yon. M sonje m ale nan lekòl, lè m rive nan lekòl e direktè lekòl la di, zanmi pou w pase pou w ta vin vann e jounal ou a nan lekòl la fòk ou ta ba nou yon flayèz, pandan ke w ba nou l pou nou gade sa k ladan l si l pa gen betiz ladan l, paske gen moun ki konn vin vann bagay ki gen betiz nan lekòl la. M bay pwoblèm m bay li, m pa janm bliye sa gen yon zanmi ki te nan. ki te nan direksyon an. Menm serelay misye k te pi cho kòmsi nan sans pou m te vini. Misye di pa gen pwoblèm monchè, direktè ap jere w monchè, direktè ap jere w. Ou mèt kwè m direktè ap jere w. Misye di m, nan demen si Dye vle misye rele m li di m direktè a wè l bagay mwen pa gen betiz ladan l. E pa pè, se te yon zanmi ki te mennen m nan lekòl li. Zanmi an di m konsa, o al nan lekòl li a m ap vann. Alè m rive nan lekòl la, Nan demen e apre demen m ale nan lekòl la, lè m rive, m rive nan direksyon an, men direksyon an, men sal zanmi k te envite m nan. L genlè te gentan pale tout elèv nan sal yo, li di nou pral gen yon ti pinyòl k ap vin la, bagay serye, misye ap kraze e klas la paske li gen jounal l ap vin vann nan. Tout moun prepare! Men depi lè m nan direksyon an, genlè te gen egzamen k ta pral bay, gen paran ki vin peye sal e bay egzamen pou elèv yo, bagay sa yo. Bèl timoun! nan direksyon an, epitou m voye men bay misye, misye voye men ban mwen tou, e di l gad konnen m bal kraze lekòl la. Se Direktè a fè yon premye pase, patnè a di konsa, yow, atis, e men atis la wi pou l vini. Direktè a fè konsa, a vle di ke talè l ap pran m. Shit men, misye ban m yon, misye, misye, misye fè m yon desepsyon. E pat menm desepsyon antanke moun lekòl pou tap fon moun. M separèt li gadem pandan lap pase avèk yon ekip fèy pral nan lòt sal, patna di dirèk men men elèv e men elèv la wi men e ki tap vin bay jounal la. Mse retel gadem devan anpil moun yo nan direksyon li di o non men fè msye deplase monchè yon nèg paka sal konsa pou lap antre nan yon sal de klas kote gen elèv e tal jan msye ye la ou panse msye ka jis antre nan yon sal de klas nèg la sal bay Fè misye pran baryè a mwen. Mezanmi humm map di nou fòk nou tap viv bagay sa lè misye dim sa gon klas konsa kap tande klas ki tap tann poum te vin bay jounal la e patnè ki te ansanm avèm lan patnè kòmsi ki te la kòmsi kap sipòte pou yo te ka banm pase nan lekòl la mse wont mwen wont misye wont. E zanmi ki te dim pou m te vin nan lekòl la ankò, m wont. M a ba nou manti, m pa konn kòman pou m ta sòti pou m kite lekòl la. Sòti kite lekòl la se youn, men patnè a vin kwaze avè m, li di m, men sa pou w ta fè menn, eseye al chanje rad la sou menn, ou ka gentan retounen menn. Sèye nan lavi, m ap di tout pasyan, tout moun k ap sipòte m yo. kap tande live sa pa janm bat pou pou pale avèk yon moun pou di yon moun yon bagay ke ou konnen li pap ka rezoud alepòk m pat m pat m pat gen rad sou mwen vre m te gen pantalon vè oliv lise a lise kafou a m te gen yon soulye mawon nan pye m ki gen fil fil men yo tap mennen e bèk e bèk alonje yo te ye yo tap mennen m gen l nan pye m epitou m te vin gen yon yon chemiz Wouj, san, sou mwen. Èl di koulè yo pa t ale vre, met mawon, vè oliv epi tou met wouj. Lè sa an di ke alepòk m te m te timoun. E pa t di te timoun tou paske alepòk sa si m ta al achte yon chemiz, m ta di manman m achte chemiz lan san goud, manman m ap kouri dèyè m. Si m achte yon tenis m di manman m achte yon tenis san dola, manman m ap kouri dèyè m. Manman m ap di o! Mwen ba ou kache 100 goud, mwen ba ou kache kòmsi 50 goud, 25 goud m'ap jwenn li, ou al pran 500 goud ou al mete nan yon bagay konsa. Yow, lè misye fè m wont, m'en kijan pou m sòti. M te gen yon blòk feyè kòmsi jounal lan nan men m pase m t'ap pase nan lòt lekòl tou. Akoz de desepsyon misye fè m lan, li fè m vin pè al nan lekòl ankò. Ou pa janm di w, l'al fè m pè kòmsi pou m t'al nan yon lekòl pou m ta, pou m ta, pou m ta al vann ankò. Lè m sòti deyò m wè solèy la cho, m pa ka konprann solèy la, m pa ka konprann ki jan vi a ye. Direktè a fè m pa kwè nan tèt mwen. Direktè a fè kòmsi tout, ann ale tout, tout sa w konnen m te gen nan mwen kòm talan tout ale yon sèl fwa. De sa misye di m la, misye di yo twò sal, mete misye deyò m wè paske misye twò sal li p ap ka antre sou elèv yo. Men sa vle di ke toujou panse nan vi yo toujou di w konsa ke bay kou bliye, pote mak. sonje a lepòk 2012 e nou sòti premye fim ki te rele la diferans fim kote m dal lekòl sa vle di fim sa te kòmanse ap fè ti yit fim sa kòmanse ap mennen ki lekòl ki rele m pou m vin jwe pou li m pa bezwen site non lekòl sa kafou se menm lekòl sa. Kite ki ki ki lèm kòmsim kòmanse ap fè ti hit chèn 64 ap pase fim mwen tout sinema bay fim mwen sa vle di ke m vin kòmanse gon ti popilarite kiyès ki relem nan de e kòmsi nan direksyon an yo relem yo di gon pwogram ki kap fèt e fòk mwen la men m gentan di m pa pran kòb M te bay pou w mil dola. Mil dola ayisyen konsa m kwè se se mil goud. M te planifye ansanm avè yo. Yo vle ban m kòb la m pa vle pran l. Pase mwen m gentan konn ki sa m pral fè. Yo pa t konn se mwen yo te fè malonèt la. Sa pa t janm nan tèt direktè a pou l te konnen se mwen li te fè li te fè wont lan. E m ka di w jiskaprezan depi m ap pase devan lekòl sa m toujou kòmsi on ti M pa santi m wont, chak lè m ap pase bò kot lekòl la, m toujou santi ke m pa nan mwen menm. Kounye a, e m ap mennen, yo rele m pou lekòl la. Kounye a, lè w ap byen gade, menm ti gason sal sa, yo te di k pa t ka antre nan lekòl la, pwogram ap fini a midi, tout inè dezè m lakay mwen. Toujou m poze telefòn yap rele m yap rele m san rete wi alo atis la fò vini wi epi tou yap fè m tande vwa elèv yo kanna yo di yo pa menm konn ti pinyòl menm kote yo konn ti pinyòl men kounye a la yo fè m peye kòb mwen wè ti pinyòl ap vini men l poko vini bay pou lè pwogram ta gentan fini mwen menm lè sa map fè atis kounye a lè m resi parèt nan lekòl la tout elèv yo di Meni Meni e premye jwa m an di ke pandan ke m atis. E premye kote e premye kote m jwenn yon fyète, yon kote ke yo te fè m yon imilyasyon, yo te imilye m, trè trè trè trè imilye m. Wè rès kopi jounal m te konn al vann yo, tout rete, m vin pè antre nan lekòl pou yo pa fè m wont ankò, m vin santi ke m gen m gen m gen yon pakèt pwoblèm. Men an n di ke se menm kote sa yo t ap imilye m lan, se la, se nan menm kote sa epitou lè m vini. Yo jis pran m tankou yon ti wa tout elèv lekòl y ap fè foto avè m o men ti pinyòl se li menm nou konn wè nan fim lan lè l soti lekòl nan deyò l antre bagay sa yo y ap pale e direktè a tou genlè li te bliye si l te fè m wont lè misye ap pase men l di m panse w pa t ap vini bon fòk ou te vini monchè nou te bezwen w nou te bezwen w men alè m pran mikwo a m di ke m kontan m kontan dèske tout moun nan sal la la kontan wè m. Men, m pral di nou yon bagay ke n potko janm konnen. E premye imilyasyon m pran nan vi m kòmsi nan kad kòmsi ki te ka fè nou pa t jwenn ti pinyòl jodi a, tout elèv lekòl yo n te ka pa t jwenn ti pinyòl, se direktè sa a. Li te ban m, li te imilye m. Se te fè m wont anpil. Li di m mete m deyò nan lekòl li a. M twò sad m pa ka antre sou elèv yo. Nan moman an si m te ka chanje m, m pa t ap gen pwoblèm pou sa. Men, m te vin wè ke m pa t ka chanje m. Sa vin ban m yon pakèt, yon pakèt pwoblèm. Men jiska prezan, tout pasyan doktè strès la, nou fyè de atis nou an, nou fyè de zanmi nou, de fanmi nou an. Se nou ki ban m sipò kòmsi ki pou m mete m kote m ye a la kounye a, e m p ap janm bliye l. Sa poko desepsyon an toujou. M pral ba nou yon desepsyon, twazyèm desepsyon m pran. 2010 nan radyo karayib sa fè ke map big up brega Anderson e ki gen emisyon ki se kanal mizikal brega Anderson a lepòk 2010 depi brega Anderson jis pale de ou li di atis sa bon konnen w bon vre pandan map tande radyo karayib lè bagay goudou goudou a. M tande moun ap bay blag mwen menm m konn bay blag tou mwen menm m konn bay jounal komik m tande se blag kap bay nan radyo karayib kap bay blag kap bay blag kap bay blag knya m ale nan radyo karayib chak lè m ale yo pa janm pranm men lè m vini m pa di moun bò lakay mwen yo pa janm pranm non m jis di konsa ke mwen menm mesye m pa ka nan ba nou manti swa m ta ale brega di m map pase demen si Dye ve. Konsa. Chak jou e konsa, chak jou e konsa. Nèg a pase m odisyon, lè m vini m tande lòt jounalis k ap pase, k ap bay jounal, mwen menm m pa pase. Nèg a pase m odisyon wi, m bon nan odisyon an wi. Epitou, lè y ap bay kòmsi jounalis yo pase, lè m gade mwen m pa pase, se lòt 2 nèg yo pran. Kounya m se nèg kòmsi nan sans ki konn ap soti kòmsi radyo karayib m konn prèske rive kafou a pye m ba yo kòb machin detanzantan m al nan karayib detanzantan m ale detanzantan m ale yon lè m chonje m al nan radyo karayib pou kont mwen m pa konn si e fatig m ale men m te bon nan odisyon m ale m te bon nan odisyon. Son lè m pral vin konnen sa k fè kòm si nan sans m pa janm ka pase a. Se yon lè m al m al bò radyo karayib konsa. Men lè sa a lepòk anba tant lan tout moun nan radyo karayib tout moun kòm si m te ka di w nan radyo karayib tout moun se la yo vin pran plezi yo. Nèg ki blagè nèg ki kòm si nan sans ki komedyen tout nèg ki bezwen fè yon bagay nèg ki bezwen ki bezwen chante yo vin bò radyo karayib. Mwen menm tou, m al bò radyo Karayib la. Lè m rive, men m te gentan bon nan odisyon an deja. Kounye a, yon patnè k rele Jano, misye genlè misye k te konn fè odisyon nan radyo Karayib. Misye rele Jano, Jano m big up ou menn, mèsi anpil menn. Si m ka pase nan radyo Karayib tou se gras avè w. Kanmenm, ou k ap gade m la, ou konprann, ou k ap gade m la, pil big up. Kounye a, gen yon patnè ki di m konsa, oswa w vin fè la menn? Men pil nèg yo ap bay blag men anba tant lan konsa te gon emisyon k rele ramase ki tap dewoule anndan. Kounya pandan m kanpe konsa patnè a di sa w vin fè la? M di yo e mwen k te vini pou afè odisyon an wi menm antanke jounalis la wi. Gon lòt patnè, patnè a pat li di oh an jounalis ou ye ou menm? Gad misye misye ap di jounalis li ye bon m pi konn bay jounal m pi konn bay jounal ke ou menn w ap di sa menn. Misye fè kèm sote Lè misye dil pi konn bagay jounal ke mwen pil nèg yo nan lari a pil nèg kòmsi vin pase odisyon yo tonbe griyen dan sou mwen misye dim pi konn bagay jounal m pi konn bagay jounal ke ou men nou pa anyen men misye kòmanse fèm wont Jeannot di konsa anben ok zanmi kòmsi ou te pase odisyon an si misye dil pi konn bagay jounal ke ou fè misye bay de twa jounal wap fon konparezon ansanm avèk misye depi w bon pita map fè w pase. Nya, M di patnè a kòmanse, misye di non monchè pa fè sa monchè, se ou k pou kòmanse, m di non e ou k di ou ka bat mwen, wap kòmanse, lè misye kòmanse l kòmanse bay de twa pwen jounal bay sa yo lap di men tèl chen tèl bagay, blu! pandan misye ap bay jounal yo konsa, moun ri, monchè m pap ba nou manti pasyan m yo e pou dòk la nou ye, m kòmanse bay de twa jounal. Deyò radyo karayib tou kraze yon fwa tèlman nèg ap rele anmrey m chonje nan emisyon an te gen yon sèten de Yvner te gen Yvner te gen Caleb Deramo nan sa w ye yo ki te konn fè emisyon ramase wi emisyon an rele nèg yo sòti deyò yo di mesye anba n ap kraze emisyon an nan men nou mesye twòp bri deyò a twòp bri a Jeannot di piti sa bon wi menn Jeannot di monchè piti dou sa fè chak lè. Pou ta pase ou pat pase men ou te bon nan redisyon an vre. Li di ke men Brega Anderson pa renmen sinyati ou. Poutèt mwen rele Tipinyòl Mayas e Brega Anderson pat renmen sinyati m. M di zanmi m banm di w wè pati sa mete l mete Tipinyòl la pa mete Mayas la. M di misye yo mèt mete ti pinyòl la pa mete mayas la. Men tou senpleman m rele ti pinyòl mayas se konsènan kòmsi 2010 s on fason kòmsi m te vle kòmsi menm si on moun pa konn ti pinyòl la men depi w tande mayas la wap tout moun pral di yo ka chonje mayas la sa vle di m te bay tèt mwen non on fason depi on moun tande l depi on moun tande l on fason ke pou yo ka pou yo ka kapte l ah pwoblèm lan e pwoblèm brega. Vega pa vle sinyati a li pa renmen sinyati a e tou pil big up pou ou tou Vega Anderson an aprè ou te vin renmen m anpil e tou ou te di m sa tou ou te di m ke w pa renmen mayas la ou te di m ke w pa renmen mayas la kounya a nan demen si Dye ve m di tout elèv yo monchè e pita m pral kraze radyo karayib la pou yo branche tout elèv gon pakèt elèv ki ekri non yo nan ti papye pote ban mwen. Gade valiz mwen plen avèk ti papye sa vle di pou m ka bigòp yo pou m ka bigòp yo sa vin fè m plezi e mwen pase nan radyo karayib lè sa m t anfas yon lòt jounalis an lagan m bat lòt jounalis la kounya e Brig Anderson di piti sa fò. Lè sa m chonje m te jwenn bous, m te jwenn telefòn ke yo te ban mwen. Men, annapre vin pa gen bagay anba tant lan ankò. Kounye a m pa gen kote kòm si nan sans pou m ta pase. A m lage tèt mwen, gade m pran woulib la nèt. Kounye a tout kote y ap pale de mwen. Depi yap pale m di a ti patnè radyo karib la. M di se mwen ki konn ap bay jounal nan radyo karib la wi. M tou pran radyo karib kòm yon pon. Menm yon nèg kap mete m nan yon pwogram kounye a m di nèg la yo ou dwe mete ti pinyòl radyo karib. Pafwa lè nèg la konn di e pi ti radyo karib la wi men. M konn pase sou non piti tou. Egalite sou non piti. Lè nèg la di se pi ti radyo karib la m di a ya men. E mwen, men yon piti m ye tou. M konn pase nan radyo Karayib. Si w di men se son piti m ye, m di wi, ya son piti. Lè w mande men se piti radyo Karayib la. E m ka di sa remèsiman avèk radyo Karayib tou. Se radyo Karayib nan yon sans ki fè ke gen anpil moun ki tande m. Anpil moun ki tande m. Men nèg pase mizè. Yon lè m chonje m ap sot nan radyo Karayib, dlo manke ale avè m Matisan. Dlo manke ale avè m Matisan. Pandan map soti nan radyo karayib dlo manke al avèm lè wap pase se dlo pral avèw pase m konn sòti a pye poum al kafou men lèm te resi pase a tou m te jwenn chans mwen nan radyo karayib m pat konn nan pase odisyon ankò depi gon nèg ki fò annik relem poum vin bat li m kontan de sa. Men nou pase yon pakèt ti mizè. Kote m pral vin pase ti mizè ankò, nou pral rive nan nan manman koze a. E akoz m toujou kenbe men, m toujou kenbe Tipinyòl Radyo Karayib. M toujou ap di Tipinyòl Radyo Karayib, sa vle di ke pafwa yo di m èske se se se se se piti m ye? M di wi e pi non m pa di e piti, m di e piti Radyo Karayib la m ye. Men yo konn pran m pou egalite, yo konn di piti, konn ap bay ti vwa a. M di a men bon m konn bay ti vwa tou konprann konprann yo yo di m konn bay ti vwa m bay ti vwa knya e m gon frè m on frè de batèm mwen misye fè m jwenn avèk e nèg pè jòj yo a e la bagay yo pral kòmanse avèk pè jòj e m ka di tou pè jòj se nan moun tou ki fè rekonèt mwen tou men si m te koute kòmsi zanmi bò lakay mwen m pa tap janm fonksyone avèk pè jòj paske yo wè nan lavi depi yon moun ap di yon bagay de yon moun toujou mete èske moun lan konn moun nan tankou lè w ka wè moun yon moun ap pale la l di w ti pinyòl e tèl bagay wi ti pinyòl men tèl kote l rete e pa vre sa vle di pou moun lan ka demontre w ke l konnen l lè m fèk rive bò lakay mwen m di moun nèg bò lakay mwen m di monchè yo se m jwenn a pè jòj la m pral fè fim a pè jòj nèg yo di m konsa yo pè jòj. Pas fè figi nou wi. Pè jòj e masisi vye. Kèèt nèg yo tiyem nèt lè yo di bagay sa. E nan tèt ou men kijan kel ye. Men m pa konn si tout moun konsa depi yo dim yon moun masisi tout stil moun nan map wè kòmsi nan sans se konsal ye vre. Na men m pa janm di pè jòj sa m pa janm pale de bagay sa yo avèk pè jòj. Men m toujou la. Yon lè nèg yo dim konsa yo. Pè jòj pral fè kòb sou ou menn lèl sòti yon film e milyon li pral fè sou ou wi menn an ou menm ou pral nan jwe film ou pral nan jwe film avèk pè jòj men tout lè nou tap jwe ansanm avèk tout lèm ta avèk pè jòj e toujou te gen ti milyasyon imilyasyon yo men kijan kel te ye tankou ou pa nan levèl lòt nèg yo nèg yo konn toujou ap di ou ke a ou pa atis konprann a monchè ou pa atis tankou si gon bagay la nèg la vle kòmsi pou lap fè w wont. devan moun nan mitan moun. A, m antre la, m antre la. Sa vle di ke me, m toujou mawon pase m pa janm vle pou nèg yo fè m desepsyon. Ki jan w konnen li ye tankou m gad konnen si e nan machin lan nou pral sòti la, m fè espre m ouvè kòf la. Malgre m konnen nèg yo ap di m pase devan wi, m ouvè kòf la fason ke y ap di a monchè pa bezwen bagay monchè. Yo di m te toujou renmen ti kòf machin mwen, m toujou bay. Apre sa pandan m avèk Pè Jòj. Premye fim ke m sòti ansanm avèk Pè Jòj ki se La Différence e sa kòmanse banm viziblite. 64 kòmanse ap woule m, tout kòmsi sinema kòmanse ap woule m, m kòmanse ap fè ti hit. Men tou senpleman avèk Pè Jòj la, majorite pwogram m al jwe avèk Pè Jòj. E monchè! Lap difisil pou pou pè a pyew. Sa a san manti, pè a pap pyew pase se pa yon nèg kòmsi ki fasil jan w konprann lan. Tankou yon nèg kòmsi nan sans ki si lal jwe yon pwogram avèw poul parèt li sou konsa monchè e men sa, men kòb sa. M chonje m konn riske vim al jwe avèk pè jòj. Kijan riske vi a? Gen layite, gen ti andre, gen anpèchman. Nèg sa yo se nèg kòmsi nan sans ki fè hit nan moman a yo di nèg yo ap mennen men akoz kòmsi lè Pè Jòj jwe pwogram ansanm avèk yo Pè Jòj souvan kòmsi nan sans pa byen jere nèg yo nèg yo pa jwe pwogram avèk Pè Jòj ankò lè sa mwen menm Pè Jòj pran m li mete m sou Flyers Anpèchman Layite Ti Andre Pè Jòj mwen menm fè kòmsi 5 nèg Layite pa ale Anpèchman pa ale. Si andre pa ale Sel mwen menm afe joj ka ale Men bondye toujou banm yon fos se kounya m vin we sa tou Le komsi yo yo yo afiche kelke atis sa yo ou menm ou pa ale ladann komsi ou menm ou pa ou poko tro gen non ou ale bay yo te ka bat ou yo te ka yo te ka jis di w ba yo atis yo fo afiche yon le ma jwe okay avek pè joj yon 24 desanm m pa janm bliye sa. E toujou afiche a se te Ti Andre, Anpèchman layite, Ti Pinyòl, Pè Jòj. Sèl mwen menm avèk Pè Jòj k ale. Lè nou rive nan pwogram lan, Pè Jòj t ap pase yon fim, men kòm abitid depi Pè Jòj ap pase fim lan, avan l pase fim lan, mwen menm mwen jwe layv. Fè kè moun yo kontan, m jwe layv, distrè. Sa k pi mal la lè sa a, kote stang lan ye a, mikwo a pa ka rive. Si w ap jwe, se konsa pou w t ap pale avèk mikwo a kòmsi nan sans pou w t ap bay plezi. Pi gwo pwoblèm ki genyen, pandan ke y ap pase fim lan konsa, mwen baton, mwen baton, yow Kòkleto, Kòkleto te la tou, Kòkleto te la tou. E baton, yon pakèt baton, nèg yo rale gwo baton. M tande nèg yo di konsa mwen menm dat nap gade fim pè jòj, pè jòj vin la se fim lap vin pase pou nou, ki bagay sa pè jòj ap vin ba nou la, non pa gen bagay sa, tout senpleman la jodi a la fòk yo remèt fòk pè jòj remèt kòb la ae nou vini la fòk nou gade nèg yo live ann byen gade ke on pwogram kòmsi k te gen plizyè atis envite ladann atis yo pa vini se sèl se sèl se sèl mwen menm ann di avèk pè jòj ki jis vini. E mikwo a paka rive sou stand lan kote bagay yo ye nou ta jwe la dèyè a dèyè a yo gentan pran nou yo fè nou kache yon kote rezon paske nèg yo avèk manchèt nèg yo avèk bagay yo di wòch ap tonbe sou do sou do kay la nan m pa janm bliye sa. Kounya sa son gwo esperyans li ye nan vim tou. Pou ke ou pa gen nèg ki te twò rekoni pase sa, yo mete yon pakèt atis e yo mete kèlke atis a lafich, ou menm yo pa met pye ou menm ou vin ap parèt. Lè m ale. M di pa son mizik pou mwen. M di pa son mizik pou mwen. Sa a an di ke antanke yon atis kòmsi ki sò konn fè e komedi kòmsi fè mi. Pandan yo pase mizik la konsa m kòmanse ap danse. Danse m danse m danse Michael Jackson. Sa vle di ke nou pa gen aksè avèk mikwo. Sa te fè m. gran gran plezi pandan m fin jwe konsa epi tou e pè jòj wè ba pè jòj te vwem al devan lè pè jòj wè ba a la dous pè jòj vin antre nou jwe ansanm avèk moun yo kòrèkteman epi tou annapre tout moun yo di ok nou satisfè nou satisfè de pwogram lan de sa kòmsi ke pè jòj ke sa nou fè a m ap toujou di nou sa Nan vi a, pa janm dekouraje. Si m t ap dekouraje, nou pa t ap janm ka jwenn mwen jounen jodi a ke pou m fè nou ri. Ou konprann? Nou pa t ap janm ka jwenn mwen antanke yon doktè strès. E lè pou m te dekouraje a, li pase. Men pou le moman la, e an n di ke bagay yo pa pi mal. M ap remèsye tout. Pasyan yo, tout moun ki renmen ti pinyòl, tout moun ki kòmanse avèk ti pinyòl.